Bonsoir bonsoir bonjour bonjour mes amours bonjour mes petits coeurs kòman nou ye se Dalida ki retounen avèk yon nouvo video pou nou euh, video jodi ya nan video jodi ya nan pale de medam Kretyen ki pa konnen kòman pou yo konpòte yo nan chanb avèk mari yo. Anvan nou detaye sa nou pote pou nou yo, so deja bay videyo sa yon thumbs up, yon like. Ou menm ki poko abone a chanel la, fè sa kounya. Mèsi a ou menm ki te gentan abone. Byenvini avèk ou menm ki fèk abone. So wi guys, nou pral pale de medam ki pa konnen kòman pou yo konpòte yo nan chanbr ansanm avèk mari yo. Gen kèk pwen esansyèl ke nou pral soulve. Premyèman, konsèy nimewo 1, Ou se kretyèn, wi, men gen bagay w ap, m pa di w ap mete kretyènte w de kote paske yon moun ou kretyen, sa se nan ou li ye, ou pa ka mete sa de kote. Men kòmòn medam, ti teni seksi yo souple. Se pour la chambre. Se pou chanm lan li ye pou ou menm ansanm avèk mari ou. M pa di ke ou pral mete tenu sexy, like ou pral mete baby doll, ti bout bagay sou ou pou pran la rue, ou konprann, paske ou pa gen pou bay lòt nèg feeling, se mari ou wap gen pou bay feeling. Chanm nan, tout gwo bout jean, jupe longue, tout sa nou konnen ki pa seduisant, kòmanse mete yo de kote. Paske nan chanm nan gen aksyon ki pral pase ant ou menm ansanm avèk mari w. Ooh Eske m sonje kote m te ye Ya m tap pale de chanm vrèman So mwen te deranje paske m te gen yon moun ki te vin kote m Sorry Ahh wi Fi se senbòl de sediksyon. Alò, m pa di sediksyon pou tout l moun, men an tan ke yon fi, ou sipoze sedizant, ou sipoze gen souplès lakay ou, ou sipoze swa. Ok? So, ma ou al travay, anm. Lè, lè Maro ap rantre, ou pa ka di m konsa ke, ok, tu etais dans la cuisine, certes, si w pa t al travay tou, e pi ou tou akeyi l avèk sant grès la. Kot sa prale? Hum? E pi kounye a ou pral di konsa, mon mari est chrétien, li pap ka twonpe m. Wi, certes, yon kretyen rete yon kretyen dans tous les pays du monde, ok? Men ban m di w, si w pa bay moun nan ankenn atirans, Li ka sètènman pa twonpe w men li pa janm sou ou paske gon jan pouw ye ok fi gon jan pouw ye let me tell you on ti konsèy pandan ke Mao sòti l ap rantre, li te ki, ou, ou te nan kay pa egzanpl, ou menm ke ou pa p nan kay toutan paske fò w al travay tou. Paske se 1 plis 1 ki bay 2. Ok, ou wè sa m di w la? M pa renmen fi parazit. So, m pa konn si tout moun konsa. So, pandan ke mari w sòti, epi l ap rantre, li sipoze jwenn ou santi bon, pwòp. E sa depan de ki kote w rete paske gen kèk fwa gen kote w rete ou pa ka tou mete w an teni sexy pou resevwa l paske gen dwa gen gen dwa gen antouraj ou ke w gen twòp aksè ansanm avè yo gen dwa gen moun k ap rantre soti nan kay lan ou konprann sa m di w lan ki pa ka jwenn ou konsa men de tout manyè ou sipoze toujou fè w bèl yon fi sipoze toujou rete. Trè nice pou tèt ou tou, pou satisfè a tèt ou, e pou satisfè mari w. Kwa dot? Wi, pou teni de chanp. Mwen gen de seri de gwo chemise de nuit. Medam yo ap mete pou yo dòmi a mari yo. Gwo chemise de nuit, men longue. Ok banm di w Tankou ti baby doll yo kiyès kap mete yo Hein Banm di nou bagay Ou wè chemise de nuit gwo bagay pou n mete yo e lè nou gen règ nou nou konnen ke moun nan vrèman nou menm gen kèk bagay e menm ke w gen règ ou tou medam banm rive sou mwen sa gon pakèt ee gon pakèt fi ki panse ke lè yo gen règ yo yo pa ka pote ankenn satisfaksyon pou mari yo come on kòman sa. Humm et le petit de la vache humm sa vle di nou paka fè sa so m pap rantre nan plis detay si gon bagay si gen kèk detay ke nou ta renmen konnen ke m pat di la humm nou ka toujou Poze kestyon and pa bliye swiv mwen sou Instagram Bodali 08 map mete l anba ekran pou nou kapab wè li. Mwen sou Facebook tou kòm Dalida Augustin as you can see so follow mwen and pa bliye pa bliye pa bliye bay video sa yon like kòmante. Patajel avèk yon fanmiw yon zanmiw pou se pa sèl ou menm ki jwenn bon konsèy sa.